Pou kisa w panse gen yon pakèt fi ki yo menm tap fè rap anvan w, ou di mwens yo konsidere yo kòm dope MC, yon msi hardcore ki konn tout teknik flow bagay konsa, tandi ke ou menm yo gen seri de konpayi chwazi envesti nan ou, paske m pa kwè yo chwazi envesti nan ou, yo pa chwazi envesti nan lòt moun sa yo? Bon, jan m fèk sot di w la la, se jan yo vann tèt yo an. Yo gen dwa pa plis, yo pa ekspoze pase m, yo pa wè yo, yo pa tande yo, paske yo pa jwenn medya k ap pale de yo. So, mwen menm ki vann tèt mwen diferan, paske pa bliye mwen se yon fam dafè, so basically Florence L. Louche a se yon pwodui l vin ye kounye an ke m ap pouse. Florence, eskize m wi, m pa vle w di l konsa, pito di m wa tou senp. Florence, m parye avè w, si Ayiti w te ye tou, ou te ye ou t ap fè mizik, yo pa gen 2 je k t ap gade w. Avantaj ou genyen ou non peyi. Nan peyi m Ozetazini wi, nan peyi etranje wi sa vin. Son jungle li ye wi mesye. Mwen konprann. Mayi w ka di sa jungle fini. Wi. Kòm si Florence pa t Ayiti.
Yeah but. Non men lè Florence vin ap vann tèt li nan mizik se paske li te gentan la, li te gentan gon lòt bagay ki te fè je pou li. Yeah. Epi li vin melanje l a mizik la. E pa sèl Florence ni Blondine tou pa bay tèt nou manti sa yo mesye. Nou pa konn Ayiti gon ekip fanm ki tèlman konn rap ann pran egzanp Burning. Pou egzanp pou egzanp anmye konn rap men konbyen fwa ou janm wè yo gade apre apre ti dam nan ankò Kimberly tou prensès fò apre prensès e dote fin bon lè se pase y pandan yo tiye l apre ankò tou wi Banm banm banm banm pavle m papa vle m papa nan paske m se moderatè m pa vle pale bon sèl sa m ka di w sè sèl sa m ka di w sèl sa m ka di w konn rap konn rap konn rap pa ka fè w fè kòb. E se se pa sèlman an Ayiti, se patou nan le mond aktyèlman pa ka fè w fè kòb. E pa vre? Ebyen, pa gen pa gen ankenn tandans mizikal Ayiti ki ta dwe fè w fè kòb non pase majorite lòt tandans ou ap pale yo pa gen moun ki konn fè yo byen menm. Ebyen sa m di w. Ebyen, kòman yo fè ap fè kòb yo menm? Ebyen sa m di w, ou sonn kisa ki. Paske gen yon sèk, gen yon kolòn. Yo met estrateji deyò, Fantom. Yo met estrateji deyò. Depi kilè w kite Ayiti?
Depi lontan.
Di m ap pale w de Ayiti, se sa m ap di w, e reyalite Ayiti a m ap pale w. Non, e sa k fè m kite l pale, m dakò avè l a 100 pou 100 paske li menm li konn struggle ayisyen an. Baz, Major Bell, Fantom fè tout sa l fè la. Men ki jan sponsor Ayiti bay sou feeling pou alamòd la. Se jodi a m gen 50 mil moun ki te gade show m nan, ou ka wè demen m rive Ayiti tout ap kouri dèyè m. Men demen la, m fè yon show pa gen 2 moun ki gade m yo tou lage materyal dèyè l moun ki ap bay la. E Zoe Dallas, Kòm ou nan ou nan biznis la pa bò isi a e si yon atis tap mennen ok atis la pap mennen ankò eske lap toujou gen sponsor lap mache dèyèl? Non.
Ok that's it that's it paske moun nan se yon pwodwi lap vann e se sa map eseye eksplike. Kisa yo rele mennen?
Mwen pap pale de mennen non m di w m fè yon show bon pa bay tèt ou manti kijan yon moun pap mennen tout lòt rapè ki ayiti yo kap fè mizik wi yo fè hit yo fè hit èske fantom pa jwe plis pase yo lèl ayiti Ou vire nan kwen sa ou wè fantom. Si gon nèg ki te ka ap goumen avèm nan jwe e Wendy apre yo vin etèn ni tou pou ap yo pa ap fèl jwe. Men malgre sa mrenmn weekend omwen nan yon weekend mfè 5 simil.
Antouka an nou kite. Pale de sa. M kouvri yon pakèt jenerasyon, m bat tout jenerasyon sa yo depi 2004 a no jou la m la. Men mentenan e ou ap fèm rive m pa vle rive la. Mentenan men map poze yon grenn kesyon. Map poze yon grenn kesyon anvan show a fini. Map poze yon grenn kesyon anvan show a fini. Fantom voye pòtfolyo ou ban mwen. Ou bezwen m voye fè sa ba ou? Kounya, di yon moun ki genyen oubyen moun ki responsab marketing pou ou a voye portfolio ban mwen. Wap ban m yon pil sponsor.
Ah, m di w ban mwen kounya. Non, men sponsor sa yo se a ma manyè wi. Ah, gade, wè gade yon grenn kesyon. Etadi ke basic sa son basic li ye. Of course bro, men. Yon basic, men pa egzanp m pral ba w eksperyans m fè avèk Florence jodi an. Lè m rele Florence pou m pale avè l, M jwenn on moun anvan ki di yo ou pral poze kesyon men ki tip se konsa l fèt ou se a la bèl ou se a la bèl deja èske ou lè ou avèk la bèl lè ou ka rete kounya ou pa gen on dosye ki gen pou ou yo konn kiyès ou ye bagay konsa.